Bonjour bonswa tout moun, byenvini sou chanèl la, se zanmi an WD la gagnante ki rantre lakay nou avèk yon nouvèl videyo. Videyo ke m pote pou nou jodi a, ben nou tout konnen sou aktualite, sa tèlman fè m mal mwen di m pa ka kite moman sa pase inaperçu. Fòk mwen eksprime m. Just avan ke mwen kòmanse m antre nan detay yo, m ap remèsye chak grenn moun ki like, ki kòmante e ki pataje. Mèsi pou sipò w. Mèsi paske w toujou pran tan pou ban nou yon like, pou w gade tout sa nou lage sou channel la. M ap mande w toujou kontinye ede m fè sa. Vwala, nou pral antre nan detay yo. Jounen jodi a, sa vreman fè m mal sa mwen kap pase sou entènèt la, m panse l fè tout manman pitit mal, li fè egalman tout moun ki gen fanmi yo an Ayiti oubyen tout moun kap viv an Ayiti. Sitou lè yon jèn pèdi lavi l konsa ki se yon espwa de demen, se vreman di a sipòte. Vwala. Mwen menm sa ke m kapab di kòm opinyon m nan sa, se pa premye fwa jan de sitiyasyon sa yo pase. Gade sa k te pase dènyèman ansanm avèk Nancy Sébastien kote ke yo t ap danse pou wè yo vin, yo fini konsa, yo jwenn yo brile. An? Se, se yn imen kwa. Se, mwen, dèfwa m ap mande, moun k ap viv Ayiti yo franchman kòman yo fè? Paske sitiyasyon li ekstrememan grav, gwen ensekirite kap taye bonda, e ke moun yo sot si yo pa konn si ap antre. Moun nan jodi yo wèl, demen se yo pa konn si lap toujou egziste, ki sa li ye, sa di bandi ka fè nenpot bagay. Sa atire atansyon mwen pil, anpil, anpil sou kestyon jèn fi, kestyon rezo sosyo, Tout sa. Nou tout jodi a wè sa kap pase sou entènèt la kote gen anpil moun ki fè rezime de sa. Yo pale kòman ke son jenòm. Mwen menm istwa ke m te gen an premye se te ke yo te kidnape l e ke m panse tout nenpòt. Yon kidnapè ki kidnape menm jan ak tout moun kwa. Poutan se te mennaj li te rankontre sou Facebook e ke menn la lwe mennaj la. Nou konn tout istwa ou m pa bezwen antre nan detay. Mwen m vin pale nou jis sa fè m mal, m santi se konsa m ka eksprime m. M panse nou menm tou nou gen opinyon nou de sa. Pou gade. Jèn timoun ou byen sè ou byen kouzin ou byen li fè li se pa li fè pati de fanmi ou e ke ou wè l renmen avèk yon moun sou rezo sosyo pou moun nan se sa l fè l jodi a e s on jèn moun moun nan ye egalman s on jèn moun jèn gason an ye k fè sa Obed kisa sa. Li pa posib, nou pa kanibal, nou se de zèt humen. De fwa nou aji men nou pa atann de konsekans ke l pral gen. Sa vreman fè m mal pou yon jèn fi konsa. Li fin fè filo, kounye a pou l al antre nan inivèsite, pou l aprann sa ke li chwazi kòm metye ki pral metye l demen pou l ede peyi l. Li pa t chwazi al Chili, li pa t chwazi al Brezil, li pa t chwazi kite peyi a. Hein, se dlo gen pou wè paran la bat pou fè bè, pou l te kapab ale nan lise a, e fòk li gen kòb machin, fòk li achte inifòm, nou konn jan sitiyasyon an Ayiti. Men, kounye a pou l al lekòl pou yon vagabon detwi lavi l konsa, or, nou tiye l, nou lage l sou yon pil fatra, se tankou se nenpòte ki, e l gen paran. Mwen se sa yo fok nou komanse panse sou yo e ke chanje yo pap mene nou pyes kote o kontre se bagy ap fè peyi a fè touris pral touris ap pe vini nan peyi nou ap pe vini envesti nan peyi nou paske nou se koti sa kote sa nou pa ka dirije a la. Mesye gouvèneman yo kote sa? Se pa pou depi m tande kidnapin ap fè ravaj, tout jounen y ap kidnape jèn moun, ti moun, e jeneralman yo toujou tiye moun yo, y ap mande 100.000 dola ameriken alòske nou nan peyi goud. Sa yo di yo pa posib. Mwen pa konn kilè anpil moun ap pran konsyans pou nou di non. Sa se twòp atò! Monn nan sot konpoze nan filo, e sa te ka rive nenpòt moun. Jodi a, pèsonn pa epanye, paske si ravisè yo te gade pou yo te wè kiyès yo kidnape a, fòk yo al mennen ankèt osi pou yo wè moun sa a, èske kòb y ap al mande a l ap ba li l. Gen moun ki rakonte ke se. Yo te pran jèn fi a konsa kòmsi sa vin pase mal. Yo tèlman vin konnen e fanmi demwazèl la, fanmi Evlin, vin konnen kote li ye e ke yo vin pa ka fè bak. Dikou yo vin pa gen lechwa yo tiye l e gen anpil istwa k pase konsa lè moun nan rive di, O entèl e ou k kidnape m nan. E depi moun nan wè ou rekonèt li vre li menm li pa pral kite lavi l apre pou al denonse l, li ap keyi ou. Anben se konsa demwazèl la mouri la. Alò lè nou jwenn moun sou rezo sosyo sa dwe sèvi nou de leson osi. Mwen pa di moun pa renmen avèk moun ki ekri yo sou Facebook, mwen pa di moun pa renmen avèk moun ki renmen e ki ekri yo sou Instagram pou yo mande yo renmen, men fòk nou chèche sous timoun, fòk nou chèche konnen kote moun sa soti, kiyès ki fanmi l, èske moun sa se pa yon anarkè li ye, èske moun sa e pa sa l ap mache fè. E sa de sèv ou leson osi. Ou menm ki gen pitit fi fòk li alèz avè w pou l di manmi anben m rankontre yon ti gason la wi, m rankontre yon jèn nonm, m rankontre yon mesye, vwala vwala sitiyasyon mesye a, li mande m pou m al wè l, m al wè l. Anben lè konsa yo konn kote w ye, moun nan gran sèk de bagay li pap ka fè. Menm si l te gen plan pou l te fè l, l ap fè l yon lòt lè men pa pandan w al lakay li a pa gen moun ki t ap renmen antrave tèt li konsa. Mesye ki nan la jistis yo. Mezanmi, ann repanse jistis la, repanse jistis la, afen ke moun yo va ralon mye, yo va ralon ale mye. E pa tout moun ki chwazi ale viv ale tranje, gabe moun se peyi yo renmen, se tè an natal yo yo renmen, men si se konsa nan bay moun degou. Lè moun nan wè ke, li fin fè filo bil nan inivèsite, gade yon jèn inivèsite yo te tiye dènyèman. Lè moun nan wè li fin fè tan de sakrifis e ke se pa anyen li pral itil li demen, y ap dekouraje, yo pa vle aprann ankò, y ap dekouraje, yo pa vle al nan okenn metye apre pou yo itil peyi a. Epi n ap pale de chanjman, kote chanjman sa pral fèt sa la si nou menm nou pa kòmanse pran konsyans? Kòmanse pran konsyans. Gon jan mechan wè peyi a mache osi tou. Li menm tou. Lap kòmanse diminye nan zak lap poze yo. Toutan peyi a ap pi nan mizè, toutan ke lavi chè la ap ogmante, yo menm tou yo bezwen lajan pou yo viv. E pa defann map defann pèsòn, men sitiyasyon vreman difisil anba, moun pa ka manje, moun pa gen kouran, pa gen lopital, epi nou di nap fè peyi, mezanmi. Bon! Pou m retounen nan koze Evelyne nan, sa vrèman fè m mal. E sesi m panse pèsonn pa epanye. Nou dwe plis pridan paske nou konnen peyi nou pa gen jistis, pa gen gouvèneman. Nou dwe mesye dam pi pridan, jèn fi yo, jèn gason yo, pi pridan timoun. Si nou pa konnen yon moun. Pa al rankontre moun nan konsa san w pa mete pyès moun okouran, pa al rankontre moun nan lakay li, pa al rankontre l kote k pa gen moun, ale nan plas piblik, ale nan kote ke, nan sant komèsyal, kote w ap jwenn yon pakèt moun, si w anvi al rekonèt moun nan, pa gen moun ki ka bloke w, men fòk nou pridan, evite mache tou. Sèl lè n ap mache. Evite itilize telefòn kòm si defwa nou nan telefòn nan nou pa menm wè si yon machin ap rive sou nou. Nou nan telefòn nan nou pa menm wè si n ap frape ansanm avèk moun. An nou mwens distrè lè nou nan lari. Lè nou lakay n a distrè men lè nou nan lari an nou eseye. M pa di se sa k ap al fè yo pa kidnape w, se sa k ap al fè yo pa je yo pa fikse sou ou non. Men sa ap evite ke w kòmsi w gentan sou men w, si pou kouri, si pou rantre yon kote k gen moun, e ke jou yo ta dwe pran lè w pa p pran konsa, paske se konsa l ye kounye a, nou vin ap mennen yon vi rezinye paske pa gen lechwa. Sa vreman fè m mal pou yon jèn fi pèdi avni l konsa. E si sa pa kalme ou byen si yo pa di yon mo, otorite yo, otorite tèt chat sa yo si yo pa di yon mo, anben ka ka pi grav demen. E pa de jèn gason, jèn fi k tonbe nan moman. A koz ki sa moun ap goumen pou pouvwa pou moso gato e ke sa yo ta dwe fè yo pa fè l vre. Mesye ann fè peyi tande pou pitit malere, malerèz k ap bat dlo pou fè bè sispann mouri sou pil fatra. Tankou se te chyen yo te ye. Sispann, pran konsyans pou nou ka ralon mye. Mwen se ke m eksprime m ase byen e sa fè m di byen paske sa vreman te fè mal pou m wè jan demwazèl la mouri. M panse ke m te ka gon ti fanmi osi ki sa rive parèy paske pèsonn pa epanye. Pèsonn pa epanye nan lari e pò ou prens nan lari nan peyi dayiti. An nou pran konsyans pou peyi a ka mache yon lòt jan. E ou menm jèn gason, jèn fi, jan m te di l talè a, swaye pridan. An nou viv avèk plis pridans pou ke nou kapab eseye epanye de kèk danje. Rete konekte ansanm avèk chanèl la, rete branche, n ap vini ansanm avèk lòt videyo. Je vous aime, se te votre amie WD la gagnante. A byento!